Sonje sa m di w, pa gen moun ki gen pwoblèm kòb yo Ozetazini. Depi ke ou gen yon lisans, ou gen yon sosyal, e pa e pa obligasyon ke si w konn pale angle ou pa konn pale angle. Lè w desann Miami yon swa, ou ap pale a Spanish yo. Dènye fwa m ap gade nan news la, gon nan Taco Bell gon gon kliyan ka achte, kaman yo pa vann li paske kliyan pa ka pale espanyòl isit nan Amerika. So, lè blan pa bezwen konn ki koulè w, ki gwosè w, senpleman ke yo bezwen ke ou gen disiplin ke ou ka ou ka maintain yon 700 credit score. And then then e pa senpleman ke ou gon 700 non, fò profile la strong, fò di profile la gen pra ladan l. E pa paske ou ka mete 10 authorized user sou lougade ou ou gen 700, you just have a trash profile, ou pa ka fè anyen. So nan case la nou konnen ane a, ane pase, ane pase ou se ou te ou te yon nan number one instructor ke nou te gen nan nan class tax la, but ane a m konnen e pa retrè ou pran non, but like a vitès ke yon Q ap move lan, koz CEO a gen diferan tach, gen lòt bagay pou fè, so fò ti pale nou kòman, ki sa k an dedan klas, an dedan klas tax la menm brother? E pou m kòmanse, gen yon slogan m gen ki di entènèt sove vi m.
E Son mouvman. E bon sa, mou, sa, wi, sa son, wi kòtch, e son, yes, son Son mouvman. mouvman. Ent, Sa son yes, mouvman. Entènèt yes. sove vi m. Entènèt Entènèt, sove vi w.
yes. Entènèt sove vi m nan ki sans? E lè n ap gade avèk sistèm dijital yo, ou ka chita lakay ou, kotch Pitè chita lakay li, nou te ka fè konvèsasyon sa a menm jan nou ye nan stidyo an la a, right? Right. So, now, nou lanse yon platfòm ane pase kote nou te rive fè training anpil ajan e sou sistèm nan gras a avèk sistèm entènèt la gras avèk software yo so ane a nou lanse plizyè training session because se yon training konpayi nou ye ki kote nou bay opòtinite a lòt jèn pou vin pran skills vin pran fòmasyon pou kòmanse biznis yo e grandi biznis yo. So, ane pase, you know, nou ti jan pi lib, ane sa a nou gen plis sesyon e tankou mwad me k sot pase la a nou te gen plizyè sesyon ke n te lanse. Nou te travay nan domèn digital marketing, nou te fè biznis fòmasyon, e tou sa yo se de fòmasyon ke nou kreye, de skills, chatgpt, canva, kòman pou itilize avèk facebook ad tou, nou konnen ki son gwo gwo gwo pati nan social media oubyen digital marketing jodi an. So se menm digital marketing sa nap itilize pou nou kreye plizyè lòt fòmasyon tankou tax ke nou genyen ki pral vini la. Ane a mwen plis ap fokis sou maintain sistèm nan, manye, ranje sistèm nan, making sure tout bagay pase byen. So se sak fè mwen pran yon rekil ane a kote mwen gen plizyè lòt nouvo instructor ki pral ki pral make sure fè travay lan mache menm jan nou te fè l ane kap vini an. So nou te gen anpil jèn ki te pasi patisipe ane ane dènyè e yo trè satisfè avèk mwen menm mwen satisfè avèk rezilta ke yo bay e pou ane dènyè e m kwè ane sa a son se yon lòt bagay. Epi coach la yon lòt bagay ki ane dènyè ke ou fè se edike lòt ajan ki nan lòt tax office ke ou pa gen anyen pou wè ansanm a, ou pa gen anyen pou wè ansanm avè yo. Yeah, basically, nou menm se training nou fè, nou gen, nou gen, nou gen software ki pèmèt nou fè training. So, it doesn't matter kiyès ou ye, ou vini, nou ba w training, ou ka al travay nenpòt kote, oubyen ou, moun nan gen office li tou, li di, well, m gen 10 ajan, m ta renmen ou train ajan sa yo pou, nou menm nou gen system ki, ki la pou sa, Nou pran yo, nou anwole yo, nou trennen yo epi yo tounen bak al jwenn ofis kote yo travay la. So ou menm ki gen ofis ki ta renmen ou ta renmen staff ou train nan domèt digital marketing, biznis fòmasyon, tax, kredi ripè, se yon opòtinite pou rele 1Q vin pran sèvis sa yo paske nou gen pou sèvis sa yo ki deja disponib pou ofis tankou jodi a la w pral ouvri yon ofis e nou ka training staff yo pou ou nan domèn digital marketing, tax kredi ripè avèk biznis fòmasyon so nenpòt kote ofis lan ye nou ka deplwaye staff nou ale nan espas lan menm pou bay ofis ou training oubyen tou nou gen sistèm nan ki deja digitalize kote nou genyen tout fòmasyon andedan portal se one two three click. epi tout moun gen imèl yo, gen paswòd yo, yo ka lòg in nan pòdo nou nòmalman, kote yo pran fòmasyon yo, apre yo fin pran fòmasyon yo resevwa yon sètifika, epi apre sa yo menm yo deja prè pou travay sou sistèm nan. International Skills.